Yon lòt volè aktyalite a fwa sa nou pral pale w de kòmandan an chèf pnh la ki te bay yon konferans pou laprès madi pase a la pou eksplike e bay detay sou dènye operasyon ke fòs de lòd yo tap mennen nan kapital la e nan tout peyi a. Direktè polis nasyonal la eben li menm an pèsòn te reponn anpil kesyon ke manm laprès yo te poze l. Se te yon echanj trè ouvè e trè enteresan ki te pèmèt lapolis la eksplike Epi plizyè pwen, eksplike epi eklèsi an nou di pito, plizyè pwen ke jounalis yo te genyen. Pami pwen sa yo, yo te, nou te retni plizyè ke nou te gade nan konferans de près sa a nou panse ke Direktè pnh la te eklèsi. Pami pwen sa yo nou jwenn ke Direktè pnh la te di ke Rann tèt ou pou sove lavi w se te yon slogan nou di ki te soti nan konferans de près sa a. E lè li di rann tèt ou, l ap pale de bandi yo, gang yo. Li pale de gang, pa gen ti gang, ni gwo gang, ni mwayen gang, enben tout gang se gang daprè chèf lapolis la e li mande li mande gang sa yo pou yo rann tèt yo si yo ve sove lavi yo. Polis Nasyonal Ayiti a lanse yon apèl pou bandi yo, yon apèl pou di bandi yo, enben rann tèt nou, gang yo, si nou rann tèt nou avan l twò ta, Eben nou ka sove lavi nou yon lòt fwa ankò. Chèf polis la mande gang ki pa vle fè fas ak lòt gwo a gwo operasyon, gwo ponyèt k ap fèt la nan kapital la epi nan tout peyi a, eben gwo fòs sa yo k ap deplwaye sou teren an, eben gang sa yo fòk yo ta rann tèt yo olye pou yo ta pou yo pa ta touye yo. Ann al tande yon ekstrè nan deklarasyon ke chèf polis la li menm, Vladimir Paraison te fè pandan konferans de près sa a. Aktyèlman lapolis M pa di l gen tout outi yo non, men l kapab rive sou kèlkeswa moun nan, kèlkeswa kote l ye. Si w wè n poko rive sou 2 pwen, se paske pwoblèm nou genyen nan yon pwen poko fin metrize. Men pa gen yon kote aktyèlman La police nationale d'Haiti paka brive. E nou ta renmen gon fason pou nou ka rive sou li tou. Li senp. Twòp san koule. Nou menm nou se de zotorite etabli. Si nèg la anfas la santi gon feblès, ap gen de nimewo ki disponib, de pwen de kontak. Li kapab trete redisyon li, li di l kapitile. nap resevwa l avèk plezi. Dan le respè dè nòm, nap tradui l devan lè zotorite konpetant pou l al reponn dè aksyon ke l fè. Donk, tout moun ki konnen l konsène pa sitiyasyon an, ki retwouve l nan tanjant sa, se pa sa l te vle pou avni li, nou ofri w akonpanyeman nou. Si w pa vle vin jwenn nou dirèkteman, refere w a yon Espas medyatik, Al nan tèl radyo epi radyo ap fè kontak, wè avèk tèl jounalis, wè avèk yon kazèk, yon azèk y ap fè kontak, n ap vin pran w volontye. Nou pa la pou n di w non, nou egzante w de tout sa w fè, se pa nou k'otorite etabli pou sa. N ap mennen w devan yo an bòn e di fòm, dan le respè dè nòm, Epi ou menm, w ap reponn de eka, de erè ke w te fè a, menm jan pou nou menm tou, si nou komèt yon erè, n ap reponn de li. La responsabilité est personnelle. Donk nou envite de moun ki ap reponn, rele tèt yo, ki rele gang, ki rele yo se X, Y, Z, nou envite yo a la rezon. Twòp moun mouri sou kont yo. yo ka rann tèt yo.
Se konsa ke Vladimir Paraison, DG pnh la te pale pandan konferans pou laprès la n ap raple w ki te fèt nan madi 20 janvye ki sot pase a la a nan sal konferans direksyon jeneral pnh la nan Clercine. Toujou nan konferans de près sa a te gen plizyè pwen, gen plizyè kesyon ki te poze. Enben nan yon lòt pati nan konferans pou laprès sa a, DG pnh la te pale de ensekirite a, kidnaping, e li te rasire popilasyon an ke kèlkeswa sa ki vini a, l ap toujou fè sa l gen pou l fè, ki vle di, gang yo, bandi yo, moun k ap fè kidnaping yo, eben y ap gen pou yo fè fas ak fòs de lòd yo e ak lapolis. Ankò yon fwa, yon lòt ekstrè nan konferans pou laprès sa a, DG pnh la, Vladimir Paraison. Kidnaping nan se yon bagay ki trè kontwovès. Ou ka ap goumen sou kesyon sekirite epi kidnaping nan sou yon apwòch politik, li ogmante. Lè w ap konjige lè de, fò w gen kapasite pou tou lè de. Dayè gen moun ki pa vle sa k ap fèt la la. Gen moun tankou pèp la, li ta renmen viv anpè, li ta renmen pitit la al lekòl eksetera men gen moun se nan sa a li l ap prepare demen l. Donk la ankò se yon lòt apwòch li ye. Bon, m pa ka di malerezman, se nou k responsab. Men s on lòt apwòch li ye. Donk li mande chak jou pou fòs de lòd yo ap ajiste yo. Si jodi yo ban mwen yon tèl koulè, demen m pa ka pare pou menm koulè a. Gen de lè l konn rive jwenn mwen tou lakansyèl. Sèl sa m konnen, Kèlkeswa jan l vini an, fòk mwen dil avèk li, fòk m trete l, donk m ap fè li chak jou sifi sa pèn. Ven fwa su le metye, m ap fè, n ap fè sa n gen pou n fè.
Toujou nan menm konferans de près sa, DG Paraison te pran yon ton ki pi fò. Li te defye gang yo, ke se chèf gang, jeneral, kòmandan, ti sòlda, li di ke gang yo pwouve ke yo lach e ke yo pa ka kanpe devan fòs lapolis la, Li raple ke chèf gang Izo te eseye reziste atak lapolis la te fè, nou sonje kèlke tan de sa, e Izo te oblije jete l, li te kite lòt ti gang yo pou yo mouri yo menm. Li di, menm si w se chèf gang, ti gang, kòmandan gang, e menm si tou tout chèf gang sa yo ak tout lame yo ta mete tèt yo ansanm, yo pa ka fè fas kare ak lapolis la, y ap tonbe, selon sa DG lapolis lan te di. Nan kesyon gang nan, èske gen ti gang, gen gwo gang? Sa m ta renmen ke la près defini l pou mwen. Piske gang rele gang. Chèf gang nan trè relatif. Wi. Non, jeneral, mesye, an nou, nou, nou nou, nou nou apwòch ase soutni. An n pa jwe avèk ekspresyon. Jeneral rete jeneral. Lè l pase nan yon lekòl, li fòme, li pran grad, li vin jeneral. Gang rete gang. Vòlè rete vòlè. M pap trete ak okenn jeneral. Chèf gang ki, chak nèg ki sot ak yon ekip li di chèf ekik la done se chèf gang. E se ti gang yo ki bay plis pwoblèm ke chèf gang nan. Donk sa fè l ret lakay li, li voye ti moun, piti yo al mouri. Se yo menm lè yo pran bal, lè nenpòt bagay rive yo, se yo menm fanmi yo pèdi. Epi li menm kòb la li menm li kenbe l, se lè l vle ba yo l ba yo pa kont goud. Nou ka apresye l. Zam mwen te ba ou a ou pa fè travay la epi ou mare yon jenn gason nan yon baton, nan yon pye bwa epi l ap pran baton. M ta renmen nou menm ki la a, menm si n pa vle entèprete l a sa juste valeur, men kòman n santi nou? Donk, ti gang, gwo gang, tankou yo di n nan tout ekilib li, se les petits totaux qui font le gros total. Lè chèf gang nan, jeneral ke w vle di a, Antre parantèz, pa gen ti gang dèyè l ankò, ki sa l ap ye? Ki sa l ap ye? Nèg yo tèlman fen, yo konn y al kache. M poko janm jwenn yon jeneral sou sur les champs de bataille. Linik fwa te gen youn, li manke mouri. Li kite lòt yo mouri, li kouri kite yo. Ki jeneral moun sa ye? L ap kouri kite twoup li? kap tonbe epi l pral kache epi demen l pral fè yon lòt ankò se te izo tout moun la te konnen li te blese donk an nou serye lè wap chase nèg la li fin vide tout espas ki te genyen yo li gen plizyè pwen de kachèt nan pwen de kachèt yo. Nèg ke lap òdone pou al mouri yo, se yo k pou ta di bon, sa wap fè a pa bon pou nou, pase nou touche mwens, nou gen mwens valè, eksetera, bann pran men nou vini. Li pap janm vin fè l. Se piti yo lap voye al mouri. Se nèg sa yo l voye sou pòs de peyaj, se nèg sa yo l voye al afwonte lapolis, se nèg sa yo l voye al nan espas yo pou al vòlè, epi se yo k mouri pou de tou je yo. M ta renmen ke ni tout chèf gang w ap pale yo, jenero, vis jenero, jeneral adjwen, jan w ta vle rele l, met tèt yo ansanm fè fas a lapolis. Pa al kache. Lè sa a w ap wè èske pifò chèf gang yo p ap tonbe. Nan lòt moman toujou pandan konferans de près sa, DG Paraison te denonse otorite lokal yo li di ki nan jere wout nasyonal yo. Li fè konnen ke otorite sa yo, yo nan rezo gang yo tou, se yo menm kap fè moun peye pou yo pase sou wout yo, pòs peyaj yo. Wi, DG Paraison denonse otorite lokal yo ki ta nan mannigèt ansanm avèk gang yo pou yo fè pòs peyaj. Gen de zotorite nan zòn nan tou kap jere wout la kap fè kòb yo tou. E nou? Non vous autres là ici vous le savez mieux que moi Wout nasyonal nimewo 2 a ki lye relye Pòtoprens avèk le Sud du peyi li te bloke dan le tan o nivo de Gresye te gen yon mi yo te mete. Mi sa gen 3 semèn aprè tout operasyon lapolis vin fè yo pa kapab kenbe yo menm ankò kraze mi an. Kilè w sot fè dcpa? Kilè w sot fè rekonesans mi an plat atè? Men sepandan, èske se gang k ap touche lè moun y ap pase oubyen se dot antite? Sa se se sa pou n chèche konnen. Men nou gen ekip ki sou pwen yo. Wout nasyonal nimewo 1, sou plizyè pwen ke l bouche yo, lè w ap pran Ekwaperis, w ap pran Bercy wap pran lot kote pon sonde machine pase machine pase la men yap peye tol yap peye pasaj paske chak tan nou rive neg yo paka kanpe yo kouri men tankou map di ou nap travay sou kesyon resous imèn yo poun kapab bouche tout tou vid yo pou lè nou fon aksyon Li efikas e efisyan. M di otorite lokal ki gen notab yo wi, wi e pa sèl kote non. Sa m di a m genbe l. M pap chanje l. Gen dè otorite lokal ki nan kesyon peyaj la. Ki mande korije Imajine w si lapolis ta pral kanpe tou poul nan peyaj. E se nou ki ta ka fè l. Donk otan ke n konsyan, otan ke n ap riske vi nou pou ti nou fi, Dye ki bay, si m sove, Dye si bon, gon landemen meyè, fòk yo menm tou, yo gen konsyans sa. pou yo fè l.
DG Paraison reyafime ke lapolis ap kontinye mennen operasyon yo. Yo fèk kòmanse daprè sa l fè konnen e yon lòt fwa ankò li voye mesaj bay gang yo pou yo fè redisyon, rann tèt yo. Epi avan l twò ta, si yo vle rann tèt yo l ap voye chèche yo kèlkeswa kote yo ye pou pèmèt yo eben rann tèt yo. Yon fwa ankò li voye mesaj la ba yo, li di yo klèman si w vle remèt zam, depoze lèzam, rann tèt ou. Lapolis dispoze disponib, voye chèche w. Sètènman, y ap mennen w bay lajistis. Yo p ap bezwen mouri pou sa si yo rann tèt yo. Yon lòt ekstrè avèk DG Paraison.
Operasyon yo Yo fèk kòmanse, nou nan O. N ap eksplwate la lèt O. Men perasyon an poko fin ekri. Tel est notre credo nou tout la operasyon operasyon operasyon yon moun ki pa vle retrouve l an plen an plen gade ou gon sèl bagay pou fè chache zanmi nou nan kmachik nèf chache zanmi nou ki nan metropole. chache zanmi nou ki nan lòt medya yo di a m pa santi m byen non vin pran m oubyen di m kote w ka vin ou ka fon kout pou w fè voye chèche m nan mwens ke 24 è n ap voye chèche w. Nan mwens ke 24 è nap voye Jojo. Ou gon sèl bagay ou ka fè kounye a la a pouw gen lavi ou m konn tande pwotestan ap di li Crois au Seigneur Jésus Christ et tu seras sauvé sèl sovè k gen pou yo Redisyon Ou pa vle leve drapo blan Parezon ap tonbe Le kont ap tonbe nèg kap ranplasem nan ap nan kòw pi rèd. Djòb nan fè pa djòb pèsonèl nou. Kòmandman an chèf pnh la te pwofite okazyon sa pou envite jèn yo rantre nan ran pnh yo pou yo vin sèvi peyi yo. Aplikasyon pou antre nan lapolis sa kounya la yo louvri. Daprè sa ke DG a fè konnen li asire ke tout moun ki vle patisipe yo kapab jwenn aplikasyon pou yo fè pati de polis nasyonal la. pou nou kapab fè pati de pwochen gwoup polisye yo k ap soti nan pwochen pwomosyon. Li di ke fò nou prepare nou fizikman e entelektyèlman pou rantre nan fòs sekirite yo, epi pou bay lavi nou yon lòt sans. Se konsa l te pale. E DG pnh la te fè konnen tou ke plis jèn yo ta vle rantre nan lapolis, se ta pi miyò pou yo pase y al antre nan gang, kenbe zam pou gang yo, ki, ankò yon fwa, gang sa yo, li ofri yo opòtinite pou yo rann tèt yo, fè redisyon, l ap voye chèche yo pou yo kapab retounen nan sosyete a. DG pnh la te fini pou l di ke jèn yo ta sipoze sou bon bò a, bò leta, bò lapolis, bò peyi a, bò lajistis, pa sou bò bandi yo, daprè sa ke direktè jeneral la te deklare pandan konferans pou laprès sa yon lòt fwa ankò n ap raple w ki te dewoule madi k sot pase a la nan katye jeneral Polis Nasyonal Dayiti nan Klèsin.